Pase anpil, pase anpil. Braon, Braon, ou fin pale. Kanpe, kanpe, kanpe, kanpe. Yon ti men, ou konnen se gran ou yo. Fòm met ajenou pou m tounen sou. Ou fin pale ase, Braon.
Braon m di w, m kwè m di w pa gen, pa gen moun ki gran. Jezi bay egzanp la sou latè. Jezi ki vin sou latè. Li montre w l ap fè tout mirak. L ap fè moun ki avèg wè. L ap leve moun ki mouri. L ap fè moun ki apopleksi mache. Enben, jou pou l monte nan lèsye a pou l al jwenn Papa a, li montre w li enpisan. Li montre w li vilnerab. Pa okipe pyès. Pyès bòdègèt. Pyès dyòlè. Kap dlo se gran mèt sou latè. Nou tout sou latè nou gen menm laj avèk ti fèmi an, avèk zwazo a, avèk koulèv la, avèk krapo a. Okap. Se kounya mwen manman m kanpe sou yon gwo bagay. Tout jounen se pale met la, pale met la. Hum! Li menm di m pou m bay Jackie nouvèl la pou li. Komisè ou pa chay? Nan paj la ki nouvèl la pou nou? Kit Simeyon ba l byen yo, kit li pa ba li yo, mwen ansanm avè Jaki ap marye. Se ou k trete m, se ou k mete m sou pye. Pase, nan bouk la m te san fanmi, pa gen moun nan bouk la ki te wè m, t ap drive atè a. Mwen menm m pa konn anyen. Brawon pa manke tou. S on konesans ki te tou. Tout konesans vyen de Dye. Nenpòt sa yon moun fè pou ou, avan ou di moun nan mèsi, di Bondye mèsi avan. Se Bondye ki ba l pa sa yo. Wi, m konprann sa, men, m pa konn anyen nan afè Jòj. M pa tchwe Jòj, m pa t mete Jòj kote l ye a. Mwen chak kote m fè, Jòj nan mouda m. Mesye, se pa ou ki t al pran m atè a. Chen te gen dwa manje m, fèt sovaj te gen dwa manje m. Jòj pete sou mwen. Jòj sant sikriz Simeyon. Menm sant Jòj m pa ka pran Simeyon. Santi m tap mouri Simeon se pat ou menm Simeon Ebyen se mò l ye Fòm te remèsi w Fòm te remèsi w wi. Antoulèka Bwaron mwen map di w tou fò w sispann rantre bouch ou nan bagay moun bò isit Bwaron fò w sispann fè konplotè fè landjèz sou do moun isi. Wi map fè sa wi.
Men yon sèl bagay m di w sèl manti men ou konnen m pa gen anyen nan bouk la m pa gen sèl yon ti chans m tap mande w kite maryaj la fèt paske m gentan lave vant mwen m gentan fè tèt tout repetisyon m pou pou maryaj la yo di se ou menm ki bloke maryaj la yo di se ou menm tou ki ki ki tchwe jòj ki voye jòj nan mouda klèmansya avèk avèk avèk jaki pou maryaj la pa fèt mwen menm m ta di w ba jaki yon ti chans pou mwen tanpri Pou maryaj la ka fèt pase vant mwen lave deja mwen menm tout bagay mwen gentan fèt twal kabrit mwen gentan gentan prepare pou m mete sou mwen paske se maryaj la map tann sèpman. An tout ka Brawon m pa kanbe maryaj Jacky avèk Melissa anbè depi nan vivan jòj li pat janm vle Melissa renmen ak Jacky.
Depi lè manmanm ap pale m kounya m wè manmanm resi di yon bagay kounya mwen menm fòk m wè simeyon nan boul figi l la poum bal tout sa poum bal tout nouvèl manmanm ban mwen yo poum bal yo humm. Simeon panse son afè l ye Venise ap tounen koulèv sou moun ebyen yo pa konn kiyès ki Clemencia m te di Venise sa humm m te di l sa li pat janm vle kwè m.
Epi tou, mwen menm m pa touye jòj. Kòm se timoun ou ye, gen bagay m pa ka eksplike ou, men, jan w di kanni toujou renmen di, on jou, l ap jou. W a konnen tout verite.
A mwen menm, se tande m tande y ap di nan bouk la, mwen menm, m ap fè repetisyon. Ou konnen lè on djaz ap jwe, anvan l a jwe, fò l fè repetisyon. Mwen menm m t ap fè repetisyon paske yo di se ou k touye l. Se yo k lage l nan mouda tout moun nan bouk la, mwen menm m t ap di w konsa, ba l yon chans pou maryaj la ka fèt pou mwen m ka jwenn ti lamanjay mwen. Ban m di w yon bagay Brown, kòm w gen timoun, w ap fè m labab.
Men se sa m tande yo di, yo ba labab. M ap di w kèk choz,
depi nan vivan, depi nan vivan Jòj, li pa t vle Melisa renmen ak Jaki.
Fòm chèche wè simeyon wi. Fòm chèche wèl. Fòm chèche wèl mwen menm mwen menm melisa poum fèl konnen ke manmanm pa timoun fòm chèche wèl.
Se ki sinifi, Jòj mouri, men, nanm nan sanble, sanble, kanpe menm pwomès sa a, li pa vle pou Melisa marye ak Jaki. Enben Simeon, konplis vre kòman ou fè konn bagay sa? Yo di mò gen pouvwa, genlè l gen pouvwa vre, se sa fè l te fè mwen a Jaki wè l la. Enben, li gen pouvwa vre, gen mò k gen pouvwa, Jòj gen pouvwa, enben Jòj konnen ki rezon k fè li pa vle Melissa marye ak jaki a. Mwen menm kit jòj pa vle kit jòj vle fò maryaj la fèt mwen menm se di manjem map defann m gentan prepare twal kabrit mwen poum met sou mwen poum al nan maryaj la mwen menm fò maryaj la ka fèt vle pa vle fòl fèt antoulèka sèl bagay map diw pale jòj pou mwen bay bouch ou manje ah enben ok si men non pa gen pwoblèm bay bouch ou manje kòm se granmoun ou ye kòm ou di se mwen menm se pa mwen. M pa notè de anyen. Non mwen pa konnen se repetisyon m ta fè wi. Ah ben repetisyon pa ou.
Ah ben ok. Ah ben m pa konprann pa gen pwoblèm tande Maxime mèsi anpil wi. Repetisyon pa ou.

Paske, m rive nan faz la a, kote ke, mwen, kèlkeswa, moun ki pale devan m nan Chèf Aba, m ap manje l! M ap manje l! Men pandan m peye pou Jaki, malgre m pale l, Chèf Aba, li pa vle tande m. Ebyen jodi a, Chèf Aba, mwen menm, depi m kwaze avèk Jaki sou wout mwen, m ap kriminèl. W a padone m pou sa, m priyè w davans. Sa vle di m konnen m fèb, m pa ret devan Chèf Aba, m enplore non w. Men, depi m kwaze avèk Jaki la a, Chèf Aba, m ap mete siwo nan akasè l.

Epi ou rele m ou rele m sou kont yon moun k ap raboure. M pa raboure non. Bon m pa vin la pou m di w yon pil bagay la e m pa vin la pou m ap fè diskisyon ansanm avè w la. Sèlman yon sèl bagay m ap di w, wè lavi manman m, lavi Melisa, lavi Jaki yo sou kont ou menm ansanm avèk Veniz. Pliske mwa w pran Veniz ou lage l ap tounen gwo koulèv sou moun, Pou lap tounen gwo koulèv li bezwen manje moun, di Venise li pap ka manjem e ni ou menm ni Venise nou pap ka manjem. Sa sèlman m gen poum te diw. Sinon yon move wap move sou mwen ou paka fèm anyen. Ou konn se pitit Clemencia m ye. Ou paka fèm way. Wap move. Hala frekan mesye. Manmanm wè manmanm manmanm banm yon nouvèl ba ou nouvèl manmanm banm ba ou a. Kit ou bay Jacky byen yo. Jacky ap marye ansanm avèk Melissa kit ou pa bal yo lap marye e se paske w sanwont ki paka kenbe bgy Jacky nan menw toujou ou tande yon sèl bagay map di w wè si w pa poze w menm ansanm avèk Venise wè vini manman m vini la manman m gen pou l fè ni ou menm ni Venise kap pran pòz kap tounen koulèv ki pran pòz en en se vye grimas kap pran pakèt simagrè a manman m ap limen dife sou nou tou lè 2. Sa sèlman m ka di w. Wè jodi an la, m ranplase, m ranplase bib la pa kouto sa ti papa. Pase mwen menm, ha, m ap, m ap benyen, m ap fè dlo sa ki benyen kò ti papa. Ti papa, padone m davans, padone m davans, mwen p ap gen prizon ki pou mè, pou yon mèt mwen menm. Pase m pale Jaki twòp, li fè manti sou mwen, ban m Jaki Bondye avè m fè liv. Mwen m bouke, m fatige, mwen m.

Map tande w. Ban m dou byen Melissa. Pi de jou la a m di Jacky menm kite kanè bank li, papye tè li sou gali lakay la pou l al pran yo. Papye tè yo ak tout kanè bank yo, yo nan valiz la, yo gen plizyè jou, plizyè nwit kòm sa pou l al pran yo. Enben sa k pase?
Epi ou epi dat pou te fè sa konn dat pou te fè sa ou pat janm fèl epa kounya pou di pou sa oh wi ou te pozel anba Galy pou li kòman sa wap pote yo ba li kòman pou lal pran yo anba Galy a gad lese lakay ou. Ey fout gen rezon l.
Ou gen rezon. Epi m wè ti kou la tou lap mache nan tout zòn nan nan tout bouk la mwen chak moun li wè lap di e pou Jacky li ansent bon si se mwen menm li ta parèt devanm li ta di se pou Jacky li ansent m tap retire mo sa yon souflèt nan dyòl li kit se pou Jacky kit se pou frè Manuel.

Pou kalite priyè wa sa wap fè la. Pou kalite sa wap di anndan priyè sa paske se sa se pou yon ti priyè egal. Non ou paka ap radote jan wap radote pou di papa bay Venise bay Jackie kòman ou fè kote ou pral rakonte sa sa ou pral fè avèl. Oh m twouve m twouve pèpè twò anpil wi. Pèpè nan kisa pèpè ta.
Men lapriyè se pou se pou kretyen vivan lapriyè fèt. Non lapriyè pa fèt jan w fèl la oh. M tande yo rele frè Manuel m paka rele w frè Manuel mesye Manuel lapriyè pa fèt jan w fèt la. Banm bagay sa non ki relasyon bagay Jacki bay Venus ki bagay kijan n fè sitano ladann enben mesye tande m non banm bagay la sanble nou gon fanm pou na 2. Enben esak pral fè ti koulèv tounen koulèv la bon manmanm gen poul limen difè sou nou ni sa kap pran pòz kap tounen koulèv ni sa pap tounen koulèv manmanm ap fè nou tounen koulèv la pou bon ti Léon wi pou bon. Melissa m pa di Veniz ansent pou ni Jaki, ni frè Manyèl, men mèt kòz la li la.
Ebyen di mèt kòz la li la, di Veniz pou l chèche papa pitit li a. Pinga al pran ni Jaki ni frè Manyèl pou l al antrave yo. Dayè Manyèl m kwè se Veniz konn papa pitit li a. Veniz chèche papa pitit li a.
Veniz sa,
kòz la la.

Sanble nou gon fanm ki ansent pou nou 2, bon se la m anvi vini. Pase m pa ka konprann jan w ap pale a la, se tankou s on moun, ou menm avèk Jackie gon fanm ki ansent pou nou 2, ban m rapò a, ban m sa w ap di a. Mwen pa gen tout kont sa yo pou m rann ou non, m pa gen tout kont sa yo pou m rann ou non. M ap fè w priyè, ou fin wè m ap fè w priyè, m tou pran pèmèt ou anpil, ou pèmèt ou anpil.

Ou wè koze? Ou tèlman laza. Bon bagay sa tou. Bagay, bagay Venise mete m la a tou. M al pran liv kriminèl la. Kounya la a, m vin gen move renome la. Rive la a, m pral pale a granmwa. Pou granmwa fè yon gras mare gras pou mwen. Pou granmwa ta rete lwa kriminèl la.

Bon, Waza Simeon, m t ap pale avè l, m wè l ap plenyen, plenyen, plenyen, l ap souke tèt li, m pa konn se yon tèt vantilatè l gen nan tèt li, m pa konn. L ap mande m pou ou, m pa konn se rès manje l ou manje, m pa konn kisa w fè, m pa konn ki zak ou fè, Simeon. Se apre l ap mande m pou ou. E, m pale avè Simeon, m di Simeon, kite maryaj la fè paske mwen menm, m gen tan pran dòz mwen, m lave vant mwen. E pou mayaj la, mayaj la pa t ka fèt. Mande Simyon gras pou mayaj la, pou l kite mayaj la fèt. M pa t ko jwenn avè w pou m mande w gras. Kòmsi mwen menm, se paske m manje bon lam ki kenbe m toujou, avèk vye mango ki kenbe m. Si m pa t konn manje lam, m te gentan fini deja paske m fè lavman. M lave tout vant mwen nèt. Mwen menm, m kwaze avè w la a, m mande w gras. Mwen m ap pale avè w, mwen w pa janm reponn mwen. Tankou bò,

Wi fout. Fanm nan ansent pou tou 2 nèg yo. Yo kite zanmi konsa mesye. Ki yo fanm nan ansent pou tou 2 nèg yo la. Bon bon bon Jacky ap bo batize maryaj li tout bagay jan nou te zanmi mesye. M pa konprann sa w di la non. Epa w di fanm nan. Epa nou kite fanm divize nou mesye sak pase nou la a. Bon sa pale sa w konnen dede.
Pale sa w konnen. Pale sa w konnen.
Wap vin envante vye bagay fanm nan ansent pou nou tou 2 a. M pa ladann frè m. M pa ladann. Pow! Boul la eklate l fè 2 bò. M pa ladann frè m. Men bagay. Ou sou nèg m pa dwe ret pre w non.
M pa dwe ret pre w. M pa dwe ret pre w. An nou gade menm bagay la nou ye. Menm nimewo yo. Ooh Jezi! Kot sa ap rive kounye a Melot a met de jenou n tè l ap priye o Senyè Jezi Papa o Letènèl fè Jaki pa marye ak Melissa fè Jaki se avè l pou l marye fè sesi ou panse se yon bon bagay nèg la ap di se yon bagay l ap rele mwen menm lespri gentan moute m Sentespri gentan pase an wom m konn son bon bagay se lèm tande Jacques et Melissa m di wi fout ba la gen dosye bal ladann se se sa wap regle la. Ebyen wè map priye a ou fini se ou ki dwa koz priyè sa yo pa egzose wi map fini la ou anpechem fè fè egzosman priyèm. Kisa wap fè la? Priyè a pap egzose
paske si map priye se pou gras la desann ou fini ou fini te yon bon priyè. Gras la gentan desann fanm nan ansent pou nou tou lède gras la desann. Antouka frèm m ale frèm m ale frèm. Vin pale. Frè Manuel vin pale ou poko ka ale non Frè Manuel wi Depoze Ou konnen m paka ret kanpe konsa fòm kouye al hmi Melissa sa lotbò a
Oh what the fuck about me Devenus You blmi Oh kisa wap dim te veni swa. Mwen menm sezi pou ou tou wi. M sezi pou ou tou mwen menm. Kote map mache ala m mache tou chaje pou ou wi. Tande, se to man ye? Wi ba moun yo chans yo. Ba moun yo chans yo pou yo marye. Si w ansent pou frè Manyèl e lòt la li menm li avè Jaki. Ba moun yo chans yo pou yo marye. Kite maryaj la fèt. Tande jan frè Manyèl ap fè bagay sa la sanble l ka frennen Jaki wi. Hee bagay sa gen bagay ladann Mec gad jan de nèg te byen nèg sa yo tèlman te byen len bay lòt batize afè yo aktivite yo nèg yo konn kole tèt yo ansanm la yo manje yon gode diri yo 2 a yo menm di diri gode diri se 54 kiyè l fè graten plis manje egal 54 kiyè kounye a men nèg sa yo k nan zen heeyy nèg sa yo kole tèt yo ansanm se pa ti bagay non nèg sa yo dòmi nan menm kabann menm tenis menm mayo yon mayo konn tou sot sou 100 ti fò sou youn lòt ta boure l sou 10 tou 100 ti fò wi. Li dil paka pran li pa gen problèm poul pran sant lòt la wi men kounya men kouto rale de bòl men banm degaje pou male si mwen sim ka wè e e Melissa mezanmi mezanmi degaje pou mwen sim wè Melissa sa paka ret konsa.

Se kounya mwen zangal tande. Kijan? M pa konprann frenk wap fè a la. M ka fout ou kalòt met tye bagay sa nan djòl ou. Kijan ki se kounya w esplikamm nan. M pa janm konprann ou non menn. Bon sam pa wè pou wè pral nan gonmen pa wè. M ta mande w kòman w santi w.
E ak ak ki santiman ou asepte pou mete tèt ansanm avèk Veniz, avèk Simeon pou kanpe anfas Jacques jounen jodia. Nou fè papa m. Apre nou fin touye papa m, kounye a nou fè m apre l viv vwa a. L ap vin bat nou nan dòmi. Nou fè tout estrateji pou nou wè kòman mwen menm apre papa m nan pou l ka vin suiv vi m. Se pa san rezon. Ou ka konprann tout sa yo pou sa m ap fè yo. Tout byen m yo, nou vle rete pou nou. L ap toujou yon privilèj. Pè Manel ap byen manje. Simeyon ap byen manje. Belize ap byen manje. L ap gaspiye lajan.

Wap bay presyon, wap di Venus ki te genyen ayè a pa li menm ki genyen ojodwi, ojodwi pa ojodwi. Fè sa wap fè a! Wap fè grandizè. M konn nan grandizè mwen menm. Hehey! Konn ou pa konnen. Ou fè yon bagay m pa konprann ou la a non. Pa fè m fout yon kout pye la a m met pwozo devan m nan non frè m. Ou bay tèt ou ap pale la a mèt. Tèt ou ap pale la a. M te pale w. M te pale w nan dosye bagay koze Melissa sa a avèk Venus sa a. Enben jodi an, enben w jwenn. Ou jwenn avèk zo grann ou. Kounye a se moulen ap manje bra w, se pou kite moulen manje bra w. Antanke yon nèg ki fèk fin lekòl ou se yon san vègòy, yon san vizyon w ye, mwen m ta toujou di w sa se yon tèt pete w ye. Kounye a ou kwaze avèk zo grann ou, mwen m dat m ap pale w se sa k pou rive w. Lè timoun bezwen popo cho se de pla men ou ba li l. Tande ban m di w, m kwè ke se fete, m kwè n ap fete chak jou. Se gwo pwason n ap manje. Wa wè, al nou tou konnen ke lavi fini pou Jaki. Yon sèl bagay map di nou, lavi pa pou fini pou li. E li trè difisil pou sa nou vle fè a finalman avè m lan pou l pase. Paske Bondye wè m pa koupab. E jounen jodi a, ou se youn nan moun ki ta sipoze kanpe avè m, paske opa avan se ou ki te avè m, men ou vin pi gwo trèt ki egziste. Fò m ka di w sa. Ki jan sa? M vin pi gwo fèt ke Guy a. Paske ou konplis nan difikilte aktyèlman Dam ye la. Ou se youn nan pi gwo konplis. Aprè Simeon, Venise, ou se youn nan moun yo. An m konplis?
W ap fè grandizè?
Kite moun yo mare w fini mouchè! O! Bay radòt w ap di Venise sesi, Venise se la ba. Ki lakyèl de Venise? What the fuck about me de Venise? O! Ou pa konnen brawon k sou la?